Yon lòt kolektif 7 jiyè. Nou menm nou konnen, 7 jiyè se yon dat senbolik pou nou kòm inivèsitè, se yon faz tranzisyon e se yon ate grav avèk batay ki te fèt pou nou antre nan demokrasi anndan peyi an. Nou gon jan nou konprann li li menm pa rapò avèk eksperyans nou, pa rapò avèk kapasite entelektyèl nou. Nou panse fòk te gen yon mobilizasyon, se sa k fè kolektif lan se pa yon òganizasyon, se yon regwoupman. dòganizasyon, ke nou antann nou, nou diskite sou dat sa a, nou gade l nan tout pwofondè li, e nou dakò pou n fè yon batay sou li, pou l make peyi an, ki, yon jou, te gen yon atent grav a la demokrasi anndan peyi an, e jou sa a dwe rete kòm yon dat senbolik, e sa fè Kolektif 7 Jiyè, li antre tèt li nan yon dinamik pou l pose de aksyon konkrèt, e montre, fòk gen de bagay ki pa fèt ankò anndan peyi an. Donk si gen lòt Kolektif 7 Jiyè, nou pa rekonèt li, Men Kolektif Sèt Jiyè pa dwòl li ekri an fransè e li charye yon bann revandikasyon e revandikasyon ki ale nan enterè majorite a. Tout a fè. E eske, eske e, e kòmsi nou poko prè pou, pou oubyen, oubyen ta ba avi pa nou sou eleksyon ki gen pou òganize nan peyi an e nan jou ki ap vini la yo e daprè sa PM Henry te di yè aprè ti pale li te gen ansanm avèk Joseph Lambert? Pou le moman nou klè deja, kondisyon yo poko reyini pou gen eleksyon anndan peyi a. E batay n ap mennen la se yon batay pou montre gouvèneman Ariel Henry a non sèlman li enkonstitisyonèl, li monte an vyolasyon de atik 158 lan, men gen de aksyon k ap poze ki antikonstitisyonèl. Non sèlman gouvèneman an antikonstitisyonèl, e gen de aksyon kap poze la se de aksyon antikonstitisyonèl yo ye. Donk pale de eleksyon avèk yon ekzekitif monosepal, yon nèg ki premye minis ladanl, san pa gen yon akò politik, san pa gen yon antant avèk diferant fòs viv nasyon an poun chita dakò ke gon nesesite pou nou ale lan eleksyon e poze kondisyon pou nou ale lan eleksyon an, Politisyen djouè panse nou poko nan dinamik sa tout otan nou poko ka jwenn yon antant, yon akò politik pou nou ale vè kesyon sa. Nou pa ka kouri, si n ap fè yon aksyon fòk nou kalkile l, fòk nou reflechi l davantaj pou aksyon an an swa pa vin poze pwoblèm. E nou toujou konnen eleksyon nan peyi an ki kalite pwoblèm ki poze ladan yo. Donk nan sousi sa a, pou nou fè yon bon eleksyon oubyen pou n pran wout pou yon bon eleksyon, enben fòk omwen nou gentan mete baz lan. Baz lan pa lòt ke yon akò politik, ki dakò fòk gen de chanjman ki fèt nan de enstitisyon ki la pou òganize eleksyon, ki dakò fòk gen de kondisyon ki reyini pou eleksyon fèt, ki dakò fòk gen e e oubyen sou egzekitif monosefal oubyen yon egzekitif bisefal, m panse fòk genyen de kondisyon, fòk genyen e de antant, dabò fòk gen de konsansis ki ka pèmèt kondisyon yo reyini pou nou fè wout pou nou ale nan eleksyon. Pou n fini, yè gen PM nan ki sot sou mòt, byen sur. e kote li pral gen chanjman nan manb e KEP yo malgre chanjman ki ta genyen eske kolektif la prè poul swa sa alò swa ta sipòte yon lòt prezidan oubyen e ta bay aveni sou eleksyon ki gen pou veye pou vini peyi la yo. Kolektif 7 jiyè poko nan demach sa yo, sa k esansyèl pou nou se yon chita pale, se diferant fòs viv nasyon an, se yon akò politik. Anndan Kolektif Jèn Jiyè plen òganizasyon nan sosyete sivil lan, inivèsitè, pwofesyonèl, sendikalis, peyizan, etc. Donk, si gen yon atant, yon akò k ap fèt, de fèt Kolektif Jèn Jiyè dwe fè pati de li paske li regwoupe yon bann òganizasyon e se de òganizasyon ki legal, ki nan sosyete sivil lan. Donk, ke PM nan di l pral chanje manb KEP, Sa se PM nan pou kont li. Se kondisyon yo poko reyini pou gen de bagay konsa kap fèt. Toutotan PM nan poko ka rankontre les forces vives de la nation, li poko ka rankontre diferant òganizasyon nan sosyete sivil, les partis politiques pou yo jwenn yon antant, pou yo dakò ke chanjman nan KEP an, men kòman li dwe fèt, men ki sektè ki dwe ladan l, enben kolektif lan poko ka enskri tèt li nan yon demach konsa. Nou prè nou menm, nan jan sitiyasyon an ye anndan peyi an, Nou pa ka pote kouri. Fòk aksyon k ap poze yo kalkile pi devan pou yo pa al kreye pwoblèm pou pa al gen yon kriz politik ankò. Se inivèsitè nou ye, se aktè politik nou ye, se se de militan sou teren an nou ye, nou konprann sa k ap pase an. Enben li mande pou jan sitiyasyon ye la, gen yon depasman de swa, gen yon rekil ki fèt, Pou sa kap poze yo, yo pa al poze pwoblèm pi devan, men nou gentan bare yo e pèmèt lè n pral poze aksyon pi devan pou pa al nan rekalkile, repanse e lè sa n aprale dirèkteman vè eleksyon. Reginald Gédéon, pòtpawòl Kolektif 7 Jen.